Pote yon nouvo video pou nou ki se koman pou nou fè montaj video sou kinmaster rapidman nou prale sou play store nap telechaje program sa ki se kinmaster wap ale nan ba de rechèch kinmaster li tou moute la. Ok e si ou pa genyen si ou pat ko genyen wap download li si ou genyen wap ouvri l la m sou KineMaster eee lap moute konsa ok la ou se pwojè ke m travay ok ou pale la kote ki gen kare kare a. Plus Ok la se fòma Sou fòma wap anrejistre Wap travay video Wap mete 16 9 Li vin ba ou Konsa La wap ale nan medios Wap klike sou medios La wap ale nan fichye yo Wap chwazi sou fichye ou gen video la Ok wap chwazi fichye a epi wap Add li. La m pran sa, m seleksyone sou li. Kou m fini m seleksyone sou li. Ok, lè l ba ou anba la, ou prale la w ap kwoche l. La m vin genyen videyo a la. La m gen videyo a la. E la nou genyen 5 opsyon nou kapab fè. Ok, premye opsyon an se medios la, se kote ke ou pral add yon videyo. Dezyèm nan nou genyen Kapas. Twazyèm nan nou genyen Vos. E senkyèm nan nou genyen Odyo. Kòm nou gentan pran premye a, ki se Medyos, nou prale nan dezyèm nan pou nou wè ki sa ke l ap ba nou. Dezyèm nan se Kapa, w ap klike sou Kapa. Li vin ba ou 5 opsyon.

Kouvèti w ap mete sou videyo a e m kapab di w ap chanje fon videyo a, mete yon bagay kèlkonk. E katriyèm nan ki se teksto. Teksto a se yon tèks w ap ekri, swa w ap ekri, swa abòne avè m, ekri nenpòt bagay l ap moute la. E ekri tou la, sa ou plis itilize l lè ke w ap fè yon intro. Ok. E se sa. E apre sa, nou prale nan ad yon lòt videyo. Nou prale nan medyo. Nou prale ad yon lòt videyo. Pa egzanp, nou ad nenpòt videyo. Nou ad videyo sa. La m vin gen video sa. Ok. Ya. Nan pati sa, mitan, se la ou pral mete yon tranzisyon. Tranzisyon, ou ka mete nenpòt tranzisyon ladan. Tranzisyon se lè ke yon bout fini, li pral antre nan yon lòt bout, li vin gen yon tranzisyon. Banm li videyo sa. La tranzisyon pral parèt. Yon tranzisyon. Se sa. E ankò, nan menm videyo sa, ou ka koupe l, ou ka mete grafik ou. Grafik ou a. Pwa mouton ou se lap parèt konsa bon play li pou moute nou kòman ke lap parèt se konsal pral parèt.
Mdya
gen plizyè ou ka chanjel ou ka chanje plizyè ou ka chanjel. Mwen ka mete l konsa. Ok. Tout sa yo se ti bagay ki pral depan de ou menm. Koman ou vle video a, koman ou vle travay li. E la control de velocidad, se si ou vle l ale rapid, oubyen ou vle l ale dousman. An ale pou nou wè sa l ap ba nou. Ok Sa va depan de ou menm Ou vle ale rapid Ou vle ale dousman Sa se de ou menm Sa va depan de jan ou vle ale a Ok Eee Kisa anko Teks Bon m ajoute yon teks pou nou Bon m met yon teks la pou nou wè Kisa l ap ba nou Ou ka chanje koulè Ok Ka chanje koulè tèks la ou ka mete nenpòt kote ou vle anlè anba ok ou ka chanje lèt yo tou sa ou mete sa va depan de ou menm ki chwa ou vle fè ok la ou ka chanje koulè bal nenpòt koulè tou sa koulè ou prefere. Bann nenpòt koulè, nenpòt koulè w vle a, w a agrandi l, mete l kote w vle, nan tèks la, lè pou l antre, ou ka mete l yon jan, nan menm tèks la nou klike l, ekspresyon, sa. Kòman w vle tèks la rete? Èske w vle l rete pou l im pou l pa fè anyen oudimwens èske w vle chanje tèks la nan ale? Tout sa yo se jan w kapab travay videyo a. La a se kote pou w mete son. Ok ou pa met yon son rapid vit. Ou ka mete nenpòt son. Son ki sou telefòn ou, ou ka pran son ki sou telefòn ou, ou ka pran e son ki sou pwogram nan menm, ki sou aplikasyon ou ka pran. Ok, an n ale pou n wè. Ya Eee ki son ankò e pati vòs sa se vwa pou mete vwa ok ou gen dwa fin pran imaj la apre sa ou chwazi met vwa sou li pa gen okenn pwoblèm e kapas la la ou ka mete nenpòt bagay ou vle Ou ka mete nenpòt video, imaj, nenpòt sa ou vle mete sou li an, ou ka toujou mete l. M ka mete, bon m mete imaj sa a. Bon m mete imaj sa a pou nou ki se Stanley Earl. Ok. La ou menm si ou gen chèn YouTube ou, logo a ou ka mete l la epi video a ap pase. Ok. Ou ka mete l la epi video a ap pase. Ok ou mete la video ap pase san oken pwoblèm e m panse eee aplikasyon sa ki se KineMaster a gen anpil bagay ou ka fè sou li anpil anpil anpil anpil bagay ou ka fè sou li.